21 me 2025, move nouvèl o nivo de ti rivyè latibonit kisa bagay la ye, pran ti chèz baw anpil detay yon pil enfòmasyon sak sanble rasanble, vin tande detay, vin tande enfòmasyon. Kidonk wap wèm koumanse emisyon la vrèman tris enben bagay la konplike o nivo de ti rivyè latibonit. Anndan Savyen nan fyèf Likson, pat dwe gen yon pye bwa t kanpe la, paske misye fè moun ti rivyè latibonit mal alèz, epil alèz lakay li. Ti Likson detwi lavi moun o nivo de ti rivyè latibonit, pon sonde, lyankou, pat sipoze gen yon pye bwa t kanpe anndan savyen. Tande byen wi peyi a e mwen ka pale. Si Likson ka kite savyen pou l moute o nivo de ti rivyè latibonit pou l al fè dega sa yo, pat sipoze gen yon pye bwa t kanpe savyen. Si Likson fè tout moun sa yo al dòmi. Anba tank, nan lari, nan machin, pa t sipoze gen yon pye bwa t kanpe sa vye. Yon sal grenn nèg wi ki fè tout dega sa yo. Nèg sa pa t dwe alèz non. Si ti rivyè la te konn kraze, sa vye te dwe kraze tou. Si Ponsonde kraze, sa vye te dwe kraze tou. Si Lyankou kraze, sa vye te dwe kraze tou. O! O! O! Gen moun ti rivyè latibonit ki kite kay yo k al pran refij onivo de Sen Mak, Gonayiv, Lestè, Vèrèt, Lachapèl, enbyen se gwo desepsyon moun sa yo ap pran defo kot kay moun. Si pat gon sousou, si pat gon sitirans, pou Luckson te alèz konsa mesye? Ki malpwòpte sa? Mete grenn nan mouda n mesye, Luckson pa leta pou l ap fè tout dega sa yo. Luckson mete grenn nan mouda l, li kraze ti rivyè, enbyen nou menm n ap mete grenn nan mouda nou pou nou kraze Savyen tou. Li kraze Lyankou plat, li kraze ti rivyè plat, li kraze Ponsonde plat. O! Oh! Oh! Se sèl bandi k alèz kou sa wi mesye! Se sèl ti grapyay san sal pye atè santi fò ki alèz kou sa wi! Nèboule m peyè pa p ret kou sa mesye! Leta te dwe kraze sa vyen tou mesye! Pou menm zèb pa t dwe pouse la mesye! Oh! Sa vle di ke nou kite eleksyon n ap fè bagay sa yo toujou mesye? Onivo de ti rivyè pa gen yon grenn moun ki ret la? Ayayay! Peyi a fini wi mesye! Likson kraze ti rivyè latibonit, li kraze pon sonde, li kraze lyankou epi lakay li sa byen se gwo fèt chak jou mesye. Franchman mesye m bann vag tande leta mesye leta m bann vag tande gade tout tiktokè blogè koupe pati sa fèl rive jwenn mesye leta pou jan map gade moun ti rivyè latibonit nan sitiyasyon mwen moun sa yo ye onivo de gonayiv senmak lachapèl dechapèl Mezanmi bagay yo vin plis konplike. Antouka zanmi abòne, rete la, se ansanm de presyon ak divès lòt nou pral touche nan emisyon tout peyi a san ke n pap mete, san ke n pap rete. Rete sou videyo de enfòmasyon an, tout detay, tout enfòmasyon ap vini. Nou gen jounalis nou, prezantatè nou pou plis enfòmasyon, ann tande yo ansanm, rete la, nap tounen. DG, kòman sitiyasyon an ye o nivo de Savyen? Kidonk deja gen plizyè moun kap tann nou la, e yap tann kèk enfòmasyon sou sa kap pase o nivo de Savyen. Avèk Ti Rivyè Latibonit, di m kòman sitiyasyon an ye? Tout moun ki kouri kite Petite Rivière de l'Artibonite ki twouve yo nan vil Gonayiv ki vin ki vin refije pa rapò avèk pwoblèm ensekirite. Moun ki te kouri kite Lyankou, moun ki te kouri kite Pon Sonde, moun ki te kouri kite Kafou Pèy ki la nan vil lan, li bokou plis ke enpòtan e menm nesesè pou yo patisipe nan mouvman sa yo k ap fèt kont ensekirite. Pou yo mande otorite polisyè, otorite jidisyè ki la a. nan awondisman de Gonayiv ki gen responsabilite batay dayè kòmandman lapolis lan se nan Gonayiv ke l sòti ok tout lòt ki prale nan awondisman Senmak ki prale nan komisarya Petite Rivière de l'Artibonite yo sòti o Gonayiv fòk o mwen ke moun yo al souke kò yo pou yo kesyone responsab lapolis ki la a kisa yo deside fè èske y ap kite tout moun ki nan kominote a fin mouri èske y ap kite tout byen ke moun yo genyen. nan nivo kominote yo fin dechèpiye avan ke yo poze yon aksyon. Mwen kwè li bokou plis ke enpòtan. Ansanm katye ki gen repitasyon zòn de konba nan Gonayiv. Nou pa ka gen repitasyon espas ki kab goumen pou voye gouvènman ale tou senpleman. Nou pa kab gen repitasyon kòm regwoupman ki nan batay pou fè revòlt se tout fwa genyen de nèg ki nan politik ki vin itilize nou. On fwa nou bezwen batay pou tèt nou. Se pase batay kont ensekirite a se batay pou byennèt pa nou. Se vre kab gen kèk nèg ki nan ansanm zòn yo ki benefisye de ensekirite a, men to ou ta wap gen pou viktim de li paske ap gon pitit ou, ap gon kouzen ou, ap gon matant ou ki ap tonbe anba men nèg yo. Se vre ou gendwa gen kontak ou rele pou fè libere, men e lè ou rele ou pa jwenn? Lè ou rele yo pa deside yo pa deside fè w gras ankò. Lè sa a, w ap rann kont defann ke w te batay pou sitiyasyon an, pou pwoblèm nan l te rezoud, olye ke w te rantre nan konpwomi. Paske modèl konpwomi sa yo, yo pa janm pote, yo pa janm dire vre, yo pa janm de konpwomi dirab. Mwen menm m kwè ke tout moun ki nan nivo depatman Latibonit, espesyalman nan Gonayiv, nan wo Latibonit, menm sa yo ki Sen Michèl de Latalay, sa yo ki twouve nan Gwo Mòn, ki nan Ènri, ki nan Mamlad, ki Tènèv, Yo gen posibilite fòk omwen yo vin leve vwa yo pou egzije otorite polisyè ki nan nivo depatman Latibonit a pran responsablite yo pèmèt ke yo gen sekirite. Tout sektè viv ki nan wo Latibonit yo gen enterè, pwofesè, direktè dekòl, paran, ti machann, gwo machann, bizismann, antreprenè, yo gen plas yo pou yo vin patisipe nan mouvman sa yo. Paske m kwè kouch ki plis viktim la jodi a, agrikiltè yo, se de gwoup moun ki viktim de ensekirite ki gen la. Men, antreprenè yo, komèsan yo, yo viktim anpil. Paske se yo menm yo fè peye lajan an. Men kiyès ki pral viktim? Se mwen menm ki pral achte kòm konsomatè final. Fòk nou pran responsablite nou patisipe nan leve nan leve vwa nou. Se yon dwa konstitisyonèl ke nou genyen pou nou kesyone otorite ki nan pi wo nivo ki nan leta a. Kisa k pèmèt nan Pòtoprens gen maryaj lapolis avèk lame Dayiti? Nan kad batay kont gang ki ap fèt la, gen direktè depatmantal defans nan Latibonit. Poukisa pa gen prezans militè nan Fòs Ame Dayiti ki nan Latibonit? Eske se djòb, se enkonpetan ke direktè depatmantal defans la enkonpetan, li pa achemine demand sa ka pèmèt ke nou gen prezans militè nan Latibonit pou ede fè batay la? M pa konnen. Oubyen eske se volonte ke sila yo ki nan pi wo nivo nan Leta a pa gen ki pèmèt e pa gen prezans militè nan Latibonit? Kisa k koz jiska prezan pa gen esè de dron kamikaz, pa gen dron kamikaz ki prezan pou frape bandi gran grif e kokorat san ras kote yo ye ki ap bay pwoblèm? E nou wè lòt jou nan Vilaj de Dye, nan santre vil de Pòtoprens, nan Kenskòf, vire tounen gen dron kamikaz ki ap lage. Kisa k koz se pou yon gwoup nan teworis yo yo itilize dron kamikaz la? Kisa k fè Latibonit pa jwenn yon ti afeksyon? Men aprè tout konsta sa yo, m panse li bokou plis ke enpòtan e nesesè Pou popilasyon an ki dan Gonayiv, popilasyon an ki dan Latibonit an jeneral, pou yo pran lari, al kesyone otorite ki gen responsablite sa yo, pou di yo kisa k pase. Latibonit se dezyèm pi gwo depatman ki gen anndan peyi a. Kisa k koz ke yo trete l an paran pov konsa? Kisa k koz plizyè masak fèt nan nivo depatman Latibonit pou jiskaprezan pa gen yon repons pwopòsyonèl ki bay avèk gang yo? Pou sonde, de 3 oktòb 2024, plis kon santèn moun pèdi lavi yo. Sou ti rivyè Latibonit, masak fèt 28, 29, 30 avril ki sot pase a. Lapolis banalize sa k pase a. Menm lajistis banalize l. Òganizasyon k ap defann dwa moun yo banalize l. Jiska prezan, pa gen yon rapò definitif non ki bay. sou sa ki pase sou 18 jiyè Latibonit, 28 e 29 jiska 30 avril ki sot pase a. Anpil moun pèdi lavi yo. Jiska prezan gen de fanmi ki gen de moun ki ap chèche e ki disparèt. Yo pa konn ki kote yo ye. Pa gen pyès moun non ki di anyen, ki pote limyè, ki di en men ki sa k te pase a. De Granrat, Tofouno pou rive zòn Fò Lakrèt a Pyèwo. Men kantite kay ke mesye yo brile. Men kantite moun ke yo te kidnape pandan jou sa yo. Men kantite moun ke yo touye, men kantite moun ki disparèt ke y ap chèche ke yo pa jwenn, pa gen kenn detay ki bay. Mesye yo banalize l e yo pratikman moutre n yo fon similak. Gen kèk grenn polisye ki desann nan elikoptè sou Pak Antwàn Level de Senmak, yo di se an ranfò ke yo vini. Yo vini an ranfò, men èske se a demen yo ke y ap vini an ranfò pou yo vin fè sa yo gen pou yo fè a? Se tout sa yo ta dwe mobilize, moun nan wo e ba Latibonit, pou egzije otorite yo avwe zye yo gade depatman Latibonit. Sitou ansanm moun k ap dirije la yo, imaj yo nan fèt drapo 222 zyèm komemorasyon fèt drapo a nan Kap Ayisyen wè moun Okap yo te detèmine e ou wè ke lapolis pratikman l ap kite sa l genyen nan prewogativ li nan misyon l. Ou wè se vyolans ke lapolis ap fè. On pwofesè ki pa t reprezante danje pou lapolis, s on pankat ki nan men l. L ap fè revandikasyon l, on polisye de inite poli tou souflete l ak kalòt. E w ap gade on lòt imaj ankò, ou wè on ajan ISGPN pandan Alix Didier Fils-Aimé san dout pral moute machin, moun yo ap rele anmwe, ap rele aba, ap fonse pou yo omwen t al poze kèk kesyon fas a fas avèk Alix Didier Fils-Aimé. Ou wè on ajan. ISGPN e ansanm sa yo, yo pa dwe rete enpini paske se dezòd total ke yo ye. Ben, e mwen kwè ke nou pase anpil tan nan fòm de mobilizasyon e sansibilizasyon sa yo pou n di popilasyon an e se yo menm ki mèt afè a. Se yo menm si yo pale e sila yo ki nan pi wo nivo nan Leta a bezwen tande si yo genyen. karaktè, si yo kontinye gen santiman patriyotik, yo ap wè ke Latibonit li soulve. Men tout fwa, nou tout nou nan kouri. Tankou dènye masak ki fèt sou ti rivyè Latibonit lan, genyen de vwa ki fè kwè genyen nan òganizasyon ki petèt al fè ankèt, yo di gen plis pase 25 a 27 mil moun ki kouri kite antre santre vil e twazyèm seksyon kominal ti rivyè Latibonit akòz masak la. Ben, si gen 25 a 27 mil moun ki kouri, ki kite, ki gaye, sa ki ale e sou komin Vèrèt yo sou komin Vèrèt, sa ki Senmak yo Senmak. Pandan wikenn nan, moun ki nan sit ki di Sitwon, se plis pase 1500 ke yo ye. Y ap rele lapli kote yo ye a, lapli anvayi yo, lapli tonbe nan nwit lan. Nan yon legliz ke yo ye, se lapli a benyen yo, benyen yo tranp, yo pa ka jwenn kote pou yo dòmi. Men lè n gen tout pwoblèm sa yo ki egziste, nou gen yon gwoup moun ki di ke y ap touche pou ban nou sekirite. Nou rete nou pa janm al poze yo kesyon, nou pa egzije yo, nou pa gen de mouvman ki fèt pou yo wè nou pa alèz nan mizè ke nou ye a. Enben yo konprann pa gen anyen nan Latibonit. E se sa ki pase la a, nan sa ki rive sou Tirivyè a. Tout moun yo leve yo kouri kite Tirivyè. Epi. Otorite ki la, ki pou antann, planifye pou pèmèt ke moun yo retounen lakay yo, yo banalize kantite moun ki kouri kite yo, yo pa pale de li, yo pa fè ka de li. E moun yo tou, yo rantre nan spiral la, yo dakò, e kòm yo kouri, yo kouri. Ok? Yo kite lakay yo, y ap, y al dòmi a la bèl etwal, yo nan lapli, yo nan solèy. yo pa gen pwoblèm, men sa pèmèt ke otorite yo di enben ok moun sa yo pa gen pwoblèm, se anbwate manje ke yo bezwen, y ap ba yo yon seri de grenn diri, yo mete yo kanpe nan solèy pou pote anbwate a ba yo, e yo kanpe sou li pou y al pran l vre, y ap rann yo konfòtab dan la mizè, y ap rann yo konfòtab dan lasistana, pandan si yo te lakay yo, yo konn fè komès, yo konn fè jaden, pou pèmèt ke yo gen otonomi pwòp tèt yo, e jodi an se moman ou jamè ke moun nan nivo depatman Latibonit. E mesye yo pran responsablite yo. Ke l te wo, ke l te ba latibonit pou egzije otorite yo ba yo sekirite. Jounen jodi a la, genyen on avantaj bab e moustach ke otorite yo jwenn sou baz Gran Grif Savyen an. Si yo pa eksplwate l, si yo pa itilize l tankou n ta dwe, si yo pa benefisye l, se yo k pa vle. Premye bagay la se ke baz la li an grand feblès paske kounye a nèg yo nèg yo an pàn dotorite. Luckson pou kont pa l pa ka jere tout baz lan. Donk li bezwen 2 adjwen e moun ki te dezyèm m ta ka di chèf gwoup la se te Nontròp ki te gen anpil pouvwa paske non sèlman misye te gen pouvwa sou twoup lan men misye te gen yon pouvwa mistik ki te trè fò paske se yon nèg ki te m ta ka di misye se te yon malfektè se te yon madjawe se yon nèg ki te ki te vrèman trè bon nan tout bagay li te bon nan kout poud li te bon nan kout lè. Misye misye bon nan tout kalte bagay ou konnen ki nan mistik lan ki se ki se aksyon movèz ke moun kap kapab itilize pou fè pou fè mal donk misye te gen tou sa nan menl kòm kòm kòm zouti malerezman misye pa la jodia donk Luckson vin trè fèb li vin santi ke li pou kont li answit nèg ki te de twazyèm Chèf gang nan se te Dèdè. Dèdè se yon nèg ki kouche la a. Donk misye, misye vrèman, si gon kouri, Dèdè pa ka kouri. Sa vle di si ta gon, si ta gon atak k ap fèt nan baz la la, tout nèg ta vle kouri met kò yo deyò pou yo pa ta, pou yo pa ta viktim, Dèdè pa ka kouri paske pye a, pye a, pye a, pye a vin trè trè grav. Sa vle di misye ap soufri anpil. Katriyèm nèg ki ta ka kenbe baz la kòm nèg Savyen, kòm nèg ki te parèt trè move ki te ka dirije baz la akote de Lukson, se Dinozò, Jefte Adòlf. Jefte, enben tout moun konnen nan ki sitiyasyon misye ye, misye grav anpil paske pye ap fè misye soufri, misye manje l ap manje dan l. Donk nèg yo pa t janm panse, kòm m ta di, doulè te ka vin lakay yo, doulè a te, menm jan doulè a te ka di lakay yo. Konsa tou li du lakay moun yap fè mal yo, yo pat janm panse a sa. Donk sa vle di nèg yo gen yon pann dotorite la kounye a la, gen eleksyon kap fèt pou yo wè si yo ka si yo ka bay yon lòt nèg. E m kwè gen yon nèg sot pwòs Pierrot, misye se yon pat yon pat laj, men lajè pat misye. Wi Mazo, men lajè pat misye, pat misye pi laj pase pase ki pat m ta di la, pat kanna. Men la, ou konprann, pat misye byen laj. Donk misye misye pa nèg Savien, misye nèg pwòs Pierrot. Pa Pwèspiro, wi, nan zòn Pwèspiro misye sòti. Nan ansyen nèg Anèl yo, donk misye vin nan baz lan, se misye ki pa menm nèg Savyen, Lukson ap eseye wè si l te kapab bay kòm dezyèm chèf gang nan piske misye an feblès, misye bezwen yon nèg ki pou segonde l. Piske, piske nou twòp, nou twòp mouri. Se Dèdè ki ta dwe monte. Bon, enben sa m di w la, Dèdè podyab, Dèdè atè. Dèdè pa ka kanpe. Si gon kouri la misye pa ka kouri. Si lòt nèg ki ta ka ranplase non tròp aprè Dèdè se ta Dinozò, se menm bagay la. Ou konprann? Aprè sa pa gen lòt nèg ki nan baz lan. Te gon eleman ki te sòti, e pa kafou pèy non, misye e nèg e nèg Senmak. Se te Ti Kalanri, Ti Kalanri te mouri, Dieude Mackendy. Se Dieude Mackendy te mouri. Sa vle di ke nèg ki pi entèlijan, ki pi, m ta ka di. M ta ka pa entèlijan non nèg ki gen plis fòmasyon ki gen plis fòmasyon m ta ka di akademik nan baz lan se te se te Jud Mackendy malerezman Jud Mackendy mouri donk tout lòt nèg yo la son pakèt nèg ki pa nèg yo akademikman nèg yo nèg yo nèg yo pa fòme nèg yo pa gen nèg yo pa gen twò gwo konesans e se youn nan bagay ki pou montre ke gang e afè afè gang nan son bagay son bagay m ta ka di wa etidye an pwofondè wi on nèg tankou Luckson. Se pa yon nèg ki menm fè yon bon elemantè 2 ok Luckson se pat nèg ki te ret lekòl se pa nèg ki menm fè yon bon elemantè 2 dayè lè lap pale ou wè sa ou wè sa lakay li se pa yon nèg ki gen ankenn fòmasyon akademik alò ke se pa yon nèg tou ki gen anpil laj se yon timoun gen nèg nan gang nan la ki kapab fè petèt 2 fwa laj Luckson epi ou wè misye gen posiblite pou li jere nèg yo. Pou lè pozel sou nèg yo sal di sesa on nèg lè Luckson pale ou pa vle koute li ka pran zam li l fize w e tout nèg tout nèg ou konprann obeyi tout nèg aksepte ke on nèg fon bagay ki pa bon ou konprann jeneral la pran zam li l fize w li fize w nèt donk tout nèg respekte l donk se on bagay se on bagay vrèman tèt chaje yerachizasyon sa a kote l sòti kòman kòman nèg yo fè ak kòman nèg yo fè rive aksepte otorite Luckson. ki son ki son m ta ka di w ki son nèg ki pa son nèg ki pa konn li byen epi ki pa t m ta ka di leve nan nan nan anviwònman kote li te gen de moun ki te chèf ki te ka pèmèt ke l gen otorite ke l gen la jodi a donk wè afè kesyon fenomèn gang nan fò nèg kapab jwenn on jan pou bene menm lè gang nan fin fin kraze malerezman ou pa p jwenn tout nèg yo paske gen anpil ladan yo ka gentan mouri men fò ta jwenn de nèg pou ta etidye yo wè pa l ak yo. etidye yo pou konprann fenomèn sa a, ki jan otorite lik onèt tankou Luckson fè nou ta ka di fè etann li sou rès nèg yo konsa, de nèg ki petèt pi fòme akademikman pase misye, de nèg ki gen plis pòtray, de nèg ki natirèlman ta sipoze gen plis ora pase Luckson, yo aksepte rete anba otorite misye. on nèg nou pa wè kote misye pase pou l rive la kote l rive a. Se sa k fè mwen m panse ke fò ta gen dè sosyològ, dè psikològ ki vrèman etidye fenomèn sa a pou n kapab konprann li byen kòman nèg yo fè rive la. E youn nan lòt bagay ke yon moun ta bezwen konnen, Kouman fè tout lòt gang tout lòt kote yo kote pran lanmò san san jou bò lakay li se li kap peye lekòl pou yon seri de timoun li tèlman fali familyarizel avèk moun nan kwadèboukè moun nan anviwònman nou moun nan anviwònman imedya li ke moun yo tou prèt pou yo pwotejel si lapolis ta di yap vin yap vin yap vin atakel yo yo menm yap bal enfòmasyon poul dil kòman poul ta fè poul sove sil ka sove menm bagay la egalman pou tilapli. Menm bagay la pou izo moun vilaj yo lè nèg yo vòlè bagay yo patajel avèk moun yo moun yo dakò pou yo viv avèk gang nan paske gang nan pa fè anyen pa fèyo anyen lè ou pran on nèg tankou babekyou se menm bagay la andan nan zòn dèlma dèlma 2. Misye ap viv nan mitan moun yo, li ba yo manje, li ba yo kòb, li ba yo tout bagay, moun yo ap viv alèz avèk misye. Epi, de nèg ki se de peyizan, ki gen de moun nan zòn bò lakay yo, yo leve ak moun sa yo, se la yo grandi, nan men moun sa yo yo manje, se moun sa yo ki te konn ba yo ti kòb pou yo lè y al fè maten lakay yo. Epi jodi a, nèg yo gen posiblite, yo gen zam nan men yo, olye yo pwoteje moun sa yo, se moun sa yo yo kouri dèyè yo an premye. Yo touye yo, maltrete yo, yo pa bay posiblite pou ankenn moun viv bò kote yo. Donk, sa vle di, tout sa yo se 2 fenomèn k'on nèg ta dwe etidye, kouman 2 nèg ki leve nan yon zòn, moun ke nèg yo ap fè mal yo se 2, anpil fwa se fanmi yo. Majorite moun ki se fanmi Luckson, fanmi Nono Tròp, se moun sa yo nèg yo, nèg yo fè plis mal, nèg yo, nèg yo plis maltrete, alòske se fanmi yo. Ou pran yon nèg tankou jij Méréus, ou ta di. Se fanmi Luckson paske pitit Mereyis yo sòti nan nan rasin misye, nan fanmi misye. Se kouzen ak li. Donk, si mwen menm m fè pitit avèk kouzen yon nèg, kounye a mwen menm m vin kouzen w tou. Donk, si m gen yon pwoblèm, fò w fò w pwoteje m. Kouman fè se menm nèg sa k ap maltrete m? Se sa m pa konprann nan. Donk, fenomèn sa a, fò yon nèg ta gen posiblite pou pou etidye l, jwenn nèg yo. Malerezman gen yon moman kap rive ou pap jwenn nèg yo menm, kounye a ou te ka jwenn yo men gen yon lè kap rive ou pap jwenn yo menm paske to ou ta tout nèg yo gen pou ale, tout tout gen pou pase, ke se jan nou trop pase a enben tout lòt nèg yo gen pou pase, ke se lapolis oubyen m pa konnen nenpòt ki lòt mouvman k fèt pou nèg sa yo elimine yap elimine kanmenm, ou pap gentan jwenn yo men mwen menm m ta renmen jwenn nèg yo pou m chita yon kote avè yo ap pale avèk yo pou nèg yo vide vant yo Pou nèg yo, m ta ka di, diw tout sak nan tèt yo, nan kè yo, pou konnen kote yo sòti, yo rive la kote yo rive a, poukisa yo rive la kote yo rive a, e sa yap fè a poukisa yap fèl, poukisa se moun bò lakay yo menm nèg yo plis maltrete, yo maltrete ni moun bò lakay yo ni moun deyò alò ke moun bò lakay yo ta sipoze, yo ta sipoze pwoteje yo pou pèmèt ke moun sa yo ta sèvi yo de boukliye jan yo menm yo pansel la, Pou sizoka yo ta gon bagay ki ta ki ta ka rive yo pou bagay la pa rive yo sak fè yo rive la se bagay m ta renmen etidye se bagay m ta renmen konp konprann e lapolis jan n di an ta dwe pwofite de moman feblès sa nèg yo gen la si l ap fè yon bagay pou l ta fè l kòm tout moun ap di l yo konstate ke mesye yo pa vin regle anyen vre men si yo vin regle yon bagay se moman ou jamè pou nèg yo ta pwofite m ta ka di fè sa yo gen pou yo fè a paseke gang nan Li an gran difikilte, li an feblès seryezman. Luckson kounye a la, se apèl a, m ta ka di, a tout lwa, tout dyab ke l ap fè. M kwè nan semèn nan la nèg yo gen pou yo fè yon latounen. M pa konn kote yo pral pase. Men nèg yo gentan vòlè anpil bèf. Y ap prepare pou yo fè yon latounen. mistik, yon fason pou ke yo kapab reprann fòs yo pou yo al atake Ti Rivyè, paske yo met nan tèt yo ke Ti Rivyè se yon kote ki pa dwe egziste menm. To ou ta fò yo al atake l, fò tout moun ki nan vil lan yo kapab mete tout moun deyò. Yon nèg tankou non Twòp, sa non Twòp te vo nan baz lan, sa non Twòp te vo pou gang nan, pou teyoris yo, sa misye reprezante, M pa kwè ke nèg yo pral antere misye an kachèt pou moun pa konnen. Wi, bon, nèg yo gen enterè, yo gen enterè pou fè tout moun konnen, yo gen enterè pou yo, pou yo, pou yo, pou yo, m ta ka di chan, chante katamwa pou misye, paske on nèg nan nivo l ye a, sa l te konn fè, sa l te reprezante pou yo, yo pa ta ka antere misye an kachèt, an, an katimini. yo dwe fè vèy la de fason m ta ka di lib bon si nèg yo pat si nèg yo pat yon nèg ki te bay Luckson Terre ta dwe menm envite ni mwen menm ni ou menm al nan vèy sa pou chante katamwa pou pou jene pou nou twòp pou vanyan nou twòp donk sa vle di nèg yo pa ka m pa kwè nèg yo ap gen kouraj nèg yo ap gen kè pou yo ta antere nou twòp de fason m ta ka di. an kachèt pou moun pa konnen. Se yon bagay ki pou fèt pou tout moun konnen, gwo vèy fèt, gwo antèman fèt. Si l defo pou nèg yo envite lòt gang sot lòt kote pou vin patisipe, nèg yo ta sipoze gen reprezantan Nèg Viv Ansanm yo ki sot Pòtoprens ki vini pou vin asiste antèman an. Epi lè sa tout nèg rasanble yon sèl kote epi antèman ap chante, nèg yo pran pè savann, paske nèg yo ap jwenn pè, paske gen pè k nan gang nan oubyen gen pè ki patizan yo, Ki ka kapab jwenn yon bon pè savann vin chante antèman pou nèg yo. Tout nèg reyini, medam yo, rad blan sou yo. N konprann? Oubyen rad, bon, yo pa bezwen mete rad nwa, rad blan sou yo. Lukson abiye tou de blan tankou yon nèg ki prale, ki pral sou lotèl. Tout, tout nèg abiye, byen abiye. Nèg rasanble nan baz lan, epi nèg ap chante. Epi moun, nèg yo ta dwe pwofite, e, n ta ka di fasilite moun ki vle vini, jounalis. Mwen menm m t ap byen kontan ale. Nou se antèn zen nouvèl. Map mande pou abòne pataje like lè ke ou abòne ou pataje like ou met lajwa nan kèm. Rete la si gen update nap tounen.